Bonjou, bonswa zanmi mwen yo, kòman nou ye? Mwen salye nou nan non Bondye ki gen tout pouvwa. Ebyen, n ap pwofite di byenveni Ak tout nouvo abòne nou yo e ou menm ki deja abòne avèk chanèl la nap mande w pou kapab pataje videyo nou yo epi bay yon like ebyen nan dènye videyo ke nou te poste nan semèn ki sot pase a nou te diw ke nap vini avèk yon videyo pou nou kapab eklèsi w osijè de viza elektwonik ekwatè lanse a ebyen èske ayisyen ap gen pa pou yo pran viza elektronik sa oubyen non enben se sa ke nou vin pataje ansanm avèk ou nan moman sa enben nap mande w pou kapab pran ti sèch ba w pou kapab tande enfòmasyon ansanm avè nou epi asiste videyo a jis ka la fen paske pi bon enfò a vay rete nan fen videyo a nou envite w pou kapab asiste videyo a jis ka la fen e non sèlman asiste videyo a. Epi pataje li men osi ou genyen pou w bay yon likes lè w bay yon likes nan video a ebyen ou kòmante youtube ap rekòmande chanèl la pou plis zanmi e anpil zanmi ap rete enfòme e ap jwenn tout enfòmasyon ki nesesè ke nou lage sou platfòm enfo vwayay TV a ebyen prete atansyon w nou pral antre dirèkteman nan enfo a. Ebyen kisa li ye? Ebyen Ekwatè vini avèk yon nouvo pwogram e-viza elektwonik pou li kapab Fasilite m li te fèt. Ki lè li te pran nesans? Ebyen nap klike sou kominike sa a kote ke ministè dè zafè etranje te pibliye le 5 jouyè 2024 la. Le 5 jouyè 2024 la ministè dè zafè etranje an ekwatè te pibliye enfòmasyon sa a ki se enfòmasyon ki se Viza elektwonik ebyen kiyès peyi li menm ki fè pa avèk viza elektwonik sa ki kapab patisipe ki kapab pran viza elektwonik sa ebyen nou pral antre dirèkteman nan sa ansanm avèw men nou nou antre sou nòt la jis pou kapab wè ke se pa nou menm kap evante men sa nap diw la se bagay ki ekri ke nou jwenn nan sous nou pote pou ou ebyen. Se te jou ki te 5 jiyè 2024 la ministè dè zafè etranje te vote ebyen pwogram viza elektwonik sa. Ebyen nou pay wè nan lis peyi ke yo mete k pou pran viza sa eske ayiti nan li. Ebyen nap kontinye pou nou kapab fè lekti a ebyen li di e dan ze kominike pibliye an fen de semèn denyè la diplomasi ekwatoryèn esplike ke Le vwayajè swete de rann an Ekwatè pou fè de touris. Ebyen moun ki pral patisipe nan pwogram sa se moun k ap vwayaje an Ekwatè jis pou yo kapab fè touris oubyen pou yo kapab ale envèti, envèsti nan peyi a. Ebyen yo rann kont lè yon vizitè ale rantre nan peyi a, ebyen peyi a li menm li kapab fè plis kòb. Se nan mwayen sa

Pwogram viza elektwonik sa a oubyen ou kapab di e-viza, yo mete li jis pou kapab fasilite nan yon fason menm si pa genyen konsila Ekwatè nan peyi kote wap viv la men ou menm menm ou kapab pran viza sa a pou kont pa ou nan chanm lakay ou. Ebyen men sa yo di depi le 5 jiyè kòm nou te deja di w nou sot moutre w nòt la depi le 5 jiyè le vwayajè soumis obligasyon 2 viza pou rand an Ekwatè pev a fè demand depi le portail gouvernemental ebyen se sou sit sa a map klike sou sit la pou nou wè se sou sit sa a ou menm ki ta bezwen pran viza elektwonik pou Ekwatè a se sou sit sa a map klike sou sit la wap wè ebyen se la lè ou vini la ou kapab wè se sou sit sa a kote ke ou kapab Ou kapab vini rantre. Lè ou rantre sou sit sa a, ou ap klike sou Registrase. An espanyòl ki se rejistre an fransè, ou ap klike sou li. Enben, piske nou pa pral rejistre kounye a, nou pap bezwen klike sou li. Men se jis ke n ap avanse nan enfòmasyon an. Ebyen, kisa ke yo di? Kominote nan yon fason pou pa deplase. Se pou pale a nan li nay fè fil ebyen pou moun pa bezwen ale anbasad e ay nan fil pou pran randevou pou ale anbasad se sak fè yo lanse pwogram viza eletronik sa ebyen li se yon pwogram ki genyen anpil sekirite ladan se yon pwogram tout afè kap fèt an lin ebyen kijan de peyi ki patisipe ki kapab patisipe nan pwogram sa kijan de peyi ki kapab patisipe nan pwogram e-viza, viza elektwonik Ekwatè sa a. Nou wè, yo mande mansyone lè sitwayen de 39 peyi on bezwen de viza pou vwayaje an Ekwatè. An avanse pou nou wè. Pri viza a se 50 dola ameriken. Wè, pri viza a se 50 dola ameriken. W ap kapab peye viza sa a an liyn avèk yon kat kredi. Enben, viza sa a li menm. Li valid pou 90 jou, sè di ke ou ka fè 3 mwa avèk viza sa. E me zanmi, pou ou menm ki ayisyen, si ta gen posiblite ou ta vle pran viza sa, san pwoblèm ou kapab pran li. Ebyen, ou konnen ke depi ou Ekwatè, ou deja Bolivi. E ou deja Perou tou. Perou fè fwontyè avèk Brezil. E Bolivi fè fwontyè avèk Brezil. Ou menm ki ta renmen vin Brezil, ki ta gen difikilte pou ta jwenn viza Brezil, enben si w fè demand viza elektwonik Ekwatè a, depi ou jwenn vòl pou ale Ekwatè soti an Ayiti, w ap kapab antre Brezil. San pwoblèm, paske depi ou Ekwatè, ou pran machin ou ou pase pa Bolivi, e oubyen e Pewou, ebyen nan 2 peyi sa yo, yo fè fwontyè avèk Brezil, ou kapab rantre Brezil san pwoblèm. Ebyen nan 39 peyi sa yo,

Ti, Ebyen se sou mo sa nou te bezwen rive. Ayiti li menm li fè pati peyi ki kapab patisipe nan viza elektwonik sa. Ebyen se sa k fè zanmi m nou vini avèk enfòmasyon an pou ou n ap li l ou te pa di nou an tou epi ou menm son w pa wè men w ap gade sou ekran nou la a w ap wè lis peyi yo lis 39 peyi yo ebyen Ayiti se yonn nan peyi ki fè pati vi moun ki kapab pran

Ebyen ou menm ki ta bezwen fè demand sa, nenpòt lè ou fin gade videyo sa, ou kapab antre an kontak avèk mwen, m ap kapab ede w e m ap kapab oryante w an prive kòman ou kapab fè pwosesis la e nou la pou nou kapab ede w fè li. E mezanmi m, ebyen pa bliye ke nou konnen nan moman sa yo genyen difikilte pou vòl ki soti an Ayiti, men sèl sa nou rete kwè, Se pa konsa bagay yo ap rete Bondye gen poul amelyore ee sitiyasyon vòl ayiti yo enben ou menm ki ta bezwen vin brezil ou kapab pran viza elektwonik ekwatè ebyen nou gen poun vini avèk yon lòt video kote nou kapab moutre w ki chemen depi ou fin pran viza elektwonik ekwatè a ki chemen ou ka pase pou antre pa ekwatè ebyen nou pap sèlman vin diw men nap moutre w ki chemen pou w pase Paske rèv nou se ede w, oryante w jis pou w pa fè okenn defisi. Paske ou konnen deviz nou sou chanèl la se ansanm ansanm nou fò, ansanm ansanm nap avanse. Ebyen nou gen pou n vini avèk plis enfo pou ou osijè de kòman ou ka soti an Ayiti pou ou kapab vini ale a Ekwatè. E si w ta bezwen pran viza elektwonik Ekwatè a, pa bliye nou di w nou kapab ede w. Senpleman wap bezwen antre an kontak avèk nou. Ebyen zanmim, se enfo sa nou te vin pataje ansanm avèw osijè de viza elektwonik ekwatè a, se yon bagay ki veridik e se yon bagay ayisyen kapab fè demand lan tou paske wi se yon bagay ki veridik ayisyen kapab fè demand lan osi se pa se pa se pa voye nap voye moutre nou moutrew vrèman tout enfo yo kòman sa fèt e kòman sa ye ebyen si w bezwen èd nou Antre an kontak avèk nou, nou la pou n kapab ede w. Enben, nou envite w kapab rete nan de bra Papa Bondye, ke Bondye kapab beni w. Yon sèl bagay n ap di w, rete. Pi gwo vwayaj ke nou kapab envite w pou patisipe ladan avèk nou, se vwayaj kote Jezi gen pou retounen trè byento. Paske sou tè sa a, nou konnen pa gen anyen sou tè, pa gen kote ki sou tè sa a ki gen paradi ladan l. Tout kote sou tè sa a genyen pwoblèm, gen traka, gen difikilte. Men yon sèl kote. ki pap gen traka, ki pap gen ti difigilte, se nan syèl la, lè Jezi trè byento gen pou retounen vin chèche tout moun ki t ap rete tann li, ki te prepare kè yo pou l mennen yo dan la wo. Ebyen, èske w pa ta renmen vwayaje avèk Jezi dan la wo? Ebyen, mwen envite w asèpte Jezi zanmi m, se rèv mwen, se gwo, se pi gwo rèv mwen, se avèk Jezi dan la wo. Ebyen, mwen envite w tou pou w kapab asèpte Jezi, menm kote m ap ofri w enfòmasyon osijè de vwayaj sou tè sa a, se bagay pasajè yo ye, Men m pap pa manke pou m kapab envite w tou pou vwayaje avèk Jezi dan la wo kote k nou pral viv pou tout tan, pou tout letènite. Enben nou konseye w rete nan de bra Papa Bondye, nou va revè ankò nan pwochen video. Tchayo! A la pwochèn!